Idantite n se fyète n. Ala bèl sa ta bèl si nou tout ta anbrase kilti n menm jan avè m. Antouka, non pa m se Ketly Joseph, mwen gen pou m prezante nou nouvo nimewo sa. Bonjou bonswa tout moun k ap gade e tande emisyon Koze Kreyòl sou paj Facebook Kreyolofoli, sou Modèl FM ak sou paj Haiti Feedback. Ou te konnen ane pase Kreyolofoli te fèt nan peyi Lafrans? Ebyen ane sa nou gaye ploton, n ap fèt nan 5 peyi diferan. Premye 2 oktòb, n ap fèt nan peyi Chili. 8, 9 oktòb, n ap lakay nou, nan nannan zantray nou ki se peyi Dayiti. 15, 16 oktòb, nou pral taye banda nan lakou Etazini. 21, 22 oktòb, nou pral pase pran Lespayn. Nou pap bliye 27, 28 oktòb, nou pral ankò an Frans yon nouvèl fwa. San nou pap bliye 28 oktòb se jounen entènasyonal lang kreyòl. Nou pap bliye di w ke n ap gen avèk ou Roosevelt Saillant, ke nou tout konnen sou non BIC, ki se yon moun ki fè onè lang kreyòl, ki monte kilti l pi wo, ki fè non l deja. Pa gon emisyon k pase pou nou pa vin yon bèl pwovèb pou ou. Pwovèb jounen an se yon pwovèb ki pral motive w. Depi je poko fèmen, Lespwa pa ka pèdi. Ebyen, pa ezite kite yon kòmantè pou di sa w panse de bèl pwovèb sa a. Nou p ap rete, nou pral fon ti kout pye nan lari a. Nan ribrik Mikwo Lari, n ap gen avèk ou Mavens epi Wendly ki pral ba w enpresyon popilasyon an sou varyasyon ki gen nan lang kreyòl. Ann swiv avè m!
N ap di koze kreyòl mèsi. Jodi a, pou yon lòt fwa ankò, nou tounen pou n prezante nou ribrik pa nou an ki se Mikwolari a. Mwen menm Wendly ak konpayèl mwen Marvens Jeanty pou yon pi bèl eksperyans. Sa w panse Marvens? Donk jan w di la Wendly, jodi a ankò nou nan lari a pou nou kapab pran enpresyon moun yo sou tematik ki pral trete nan pati ak entèvenan nou Jean Guy Bebelus ki se lengwis ki pral di nou plis koze sou sa. Donk nou la, jan n di l la, pou n kapab konprann epi aprann tou de moun yo Sou sa ou konnen de lang kreyòl la ki se lang ki makonnen yo tout, ki se lang ki lye nou, chè mèt chè mètrès. Wi Marven, èske ou panse se yon sèl kreyòl ke nou pale nan peyi an? Bon, se yon kesyon ki sansib pou n reponn men ki gen yon repons ki ase, wi, men repons lan li menm li ase dirèk e m ap senp di ke, An Ayiti nou pale yon sèl kreyòl. Nou pale yon sèl kreyòl ki se kreyòl ayisyen an. Men sa ki genyen se ke kreyòl sa li menm li genyen plizyè varyete. Se pou sa w ap wè yo pale de varyasyon nan lang kreyòl ayisyen an. Ki sa ki varyasyon an menm? Donk an di. Ki sa ki konn lakoz varyasyon sa? Ok. Donk nou di varyasyon pou ki sa? Se paske. Nou remake gen sa yo rele, pou moun ki fè lengwistik yo, pou moun k ap travay sou lang, yo rele sa rejyolèk. Rejyolèk se yon sòt de. Sa vle di se yon kreyòl ke yo pale nan yon rejyon. Se yon varyete ki pwòp avèk yon rejyon. Avèk yon rejyon nan peyi a. Donk, nan rejyon sa li menm, yo gen yon fason ke yo atikile. Avan tou, yo gen de mo ki pwòp avè yo e mo sa yo menm ou ka pa jwenn yo nan. vrèman lòt rejyon si ke se pa yon moun ki sot nan rejyon sa kal nan lòt rejyon an poul fè. Ok Doug, Doug gen yon kreyòl ki pale nan nò, dabitid nou toujou wè ke jan yo atikile, jan yo pale kreyòl lan li diferan de lwès, bon mwen ouvè lespri an malgre.
Nap pran enpresyon Papi a sou sa, Papi e. Bonswa. Fòk sa avanse, fòk sa avanse wi mèsi anpil. Wè bonswa bonswa mwen se Jeanty Marvens e nou gen avèk nou Wendly Wendly Joseph nou 2 a nou se anfèt prezantatè pou yon ribrik ki rele mikolari a men ki se yon inisyativ e yon emisyon ki rele koze kreyòl donk jodi an nou bezwen pran enpresyon moun yo sou sa yo rele varyasyon nan kreyòl ayisyen an poukisa paske nou remake ke nan nò yo pa lonjan. Nan studio pa lonjan. Donk la nou ta renmen konnen pou ou menm eske ou panse se yon sèl kreyòl ki genyen malgre gen varyete sa yo? Bon e kreyòl la li li ganyen yon varyasyon pou chak chag andwa. Pa egzanp Okap gen kreyòl pa l, gen aksan pa l, Okay gen aksan pa l. Epi pa egzanp ti gwav pòtoprens gen aksan pal wè la gen 3 varyasyon diferans ladan la menm m twouve ke gouvènman an pa bay kreyòl la plas li nan kilti nou paske kòm lang prensipal nou kòm lang moun ki pat al lekòl pale e Moun ki al lekòl pale l tou, yo te dwe ba l yon pli gran plas nan sosyete a. Se sa k fè ke mwen menm, mwen toujou dakò lè edikasyon nasyonal deside fè pwomosyon pou kreyòl la, e o pwen ke yo fè w konpoze an kreyòl tou nan bakaloreya. Ok.
Nan menm linye sa a, m ta renmen mande w, èske w panse varyasyon kreyòl ki gen nan Nò a Èske l pi bèl pase sa ki nan Sid la? Ou ankò èske ou panse ke li pi kreyòl pase sa ki nan Sid la? Bon, mwen menm, mwen twouve ke kreyòl Pòtoprens lan avèk, avèk tout depatman de Lwès la, m panse se li menm ki baz kreyòl la, ou konprann? Se li manman lòt kreyòl yo, ou konprann? E konsa m konprann li. Ok. Donk mèsi anpil pou entèvansyon w. E nou swete ke jwenn ou yon lòt fwa ankò pou nou kapab jwenn plis kichòy nan men w paske nou wè ke ou vrèman konprann tematik la e ou ka aprann nou plis bagay ankò. Ebyen se te yon plezi e m swete nou bon kouraj paske sa n ap fè a trè enpòtan. Mèsi anpil.
Ebyen Mavens, nou sot pran enpresyon popilasyon an sou tematik nou ki se varyasyon nan lang kreyòl ayisyen. Randevou kase dimanch pwochen. pou yon lòt pi bèl epizòd mèsi tout moun.
Mèsi Mavens, mèsi Wendly ki sot pote pou nou Mikwo lari a, enpresyon popilasyon an sou varyasyon ki gen nan lang kreyòl. Nou pap rete touswit aprè, nou pral pase a Jimmy Ducasse ki gen avèk nou entèvenan nou Jean Guilbert Belus ki pral fon ti reflechi sou menm koze sa, varyasyon ki gen nan lang kreyòl. Ann swiv avè m!
Mèsi Ketly, bonjou bonswa tout moun, byenvini nan ribrik envite emisyon Koze Kreyòl pou jodi a ki se dimanch 4 septanb 2022 a. Envite nou jodi a nan ribrik la se Jean Guilbert Belus, li se bibliotekè, li se lengwis e li genyen tou yon fòmasyon nan kominikasyon. Belus, se yon plezi pou nou resevwa w jodi a nan emisyon Koze Kreyòl. Bonjou tout moun, bonjou Ducasse, mèsi pou envitasyon an. Mwen pwofite salye tout moun k ap gade m yo, spesyalman etidyan Fakilte Lengwistik Aplike e kòlèg pwofesè mwen tou nan Lekòl Sent Terèz. Donk, se yon plezi pou mwen pou m vin pale de varyasyon lengwistik, donk koze kreyòl. Efektivman, nou pral pale de varyasyon nan lang kreyòl la ou ankò varyasyon nan kreyòl ayisyen an. Men, avan nou vini sou kreyòl ayisyen an, m vle gade sa avèk ou, èske gen varyasyon sa yo a nan tout lang? Pa egzanp, ann Ayiti, jan moun Okap pale se pa jan sa moun Pòtoprens pale. Eske nan lòt lang yo, nan lòt peyi gen varyasyon sa yo a tou e nan diferan zòn yo? Bon, efektivman, paske kesyon varyasyon an son fenomèn natirèl nan tout lang yo. Dayè, premye etid ki kòmanse fèt sou kesyon varyasyon se nan anglè a avèk William Labov. Depi ane 1960 yo, donk yo kòmanse fè etid sou varyasyon ki genyen nan lang anglè a, kote ke anglè a pa pale. menm jan an nan tout rejyon yo. Donk, sa travèse diferant lang, notaman n jwenn li nan franse tou, kote ke n gen nan chak rejyon yo gen yon fason yo pale lang. Dayè, lè si n ap konsidere byen, kesyon lang nan se yon fiksyon, lang nan pa egziste anfèt. Sa k egziste se de varyant. Donk, lang nan, si n te kapab konprann li, n te kapab di se yon ansanm dyalèk e ki pral fòme sa yo rele yon kontinyòm lengwistik. Donk, lang nan, dabitid yo konn mete li osengilye, Li kondui a sa n te kab rele yon tandans ki rele monolengwism, sa vle di yon efè de pouvwa pou sengilarize yon pratik lengwistik, alò ke pratik lengwistik yo, yo pliryèl, yo pwoteyifòm. W aye? Donk, se yon kesyon de pouvwa, yon kesyon de politik. Tankou lè w di lang lan pa egziste, lang lan swa pa egziste, sa vle di kisa? Donk, paske nou di kreyòl ayisyen an, alò ke li pa sengilye, li pliryèl. Donk se varyant yo. Donk si w pale de kreyòl nò a pa egzanp, se yon varyete, se yon fason moun pale nan nò ki yon ti kras diferan de jan moun pale nan sid, de jan moun pale nan Pòtoprens. Donk chak sa yo nou kapab konsidere yo kòm yon varyant, kòm yon varyete anndan tout yon sistèm lengwistik. Donk lang nan lè w mete l de fason sengilye, donk se yon pouvwa politik pou domine, pou mete yon menmiz sou yon fòm pale. Alò ke lang nan li pa nan dimansyon sa a. Donk, sa k fè w ap wè prèske chak varyete yo, chak varyant yo, yo gen yon non. Pa egzanp, nan rejyon yo, nou ka rele sa yon rejyolèk, oubyen yon dyalèk. E fason mwen menm m ka pale ki diferan de ou menm, se yon rejyolèk. Fason yon jenerasyon pale parapò yon lòt, si n pran granmoun yo a jèn yo, Se yon kwonolèk. Sa k fè an sosyolengwistik yo plis pale de lèk olye yo di lang. E lèk la nou jwenn li nan dyalèk, pou yon rejyon, rejyolèk, pou toujou rejyon, idyolèk pou ou menm, fason w pale diferan de lòt yo, sosyolèk pou yon gwoup sosyal, donk, etsetera. Donk, se pou montre w ke kesyon lang nan se yon fiksyon, se yon envansyon depi grameryen yo, pase nan filozòf yo, pou rive nan lengwis yo ki wòl yo se dekri lang. Wòl yo ap dekri lang se pou mete yon òd. Pandan w pale de jenerasyon, ban m tou abòde sa ansanm avèk ou. Jounen jodi a la, lè yon jèn ki fèt, yon timoun oubyen ankò yon jèn ki fèt nan ane 2000 yo ap ekri, ke se swa an franse, ke se swa an kreyòl, li difisil anpil pou nou menm ki fèt nan ane 80, 90 yo pou nou konprann sa yo ekri a. Fenomèn sa a, li vini apati de ki sa? Ki sa ki alabaz de li? Parapò a chanjman k ap fèt nan epòk nou yo, parapò a evolisyon E n ka wè sa tou avèk eklatman revolisyon, anfèt, rezo sosyal yo, nou remake ke gon enfliyans ki pote sou pratik lengwistik yo. E sitou nou obsève sa nan ekri, menm si sa touche oral la tou, men nan ekri nou wè sa, pa egzanp, nan langaj sms la, lè yon moun ap ekri yon mesaj sou WhatsApp oubyen sou Facebook, gon, nou te ka rele sa yon relachman, si n gen yon vizyon nòmatif sou lang nan, yon vizyon etik M pa vle di moral, donk ou te ka di bon, se pa konsa yon lang ekri, donk òtograf la li gon yon seri de nòm ki kodifye lang nan. Men sa lye sitou avèk relachman an pa rapò a evolisyon k ap fèt nan epòk nou yo. An nou tounen nan varyant, varyasyon ki gen nan kreyòl ayisyen an. Nou pral ale Okap pa egzanp, Okap. E yon moun Okap k ap pale, li diferan de yon moun Pòtoprens ki ap pale, li diferan de yon moun Okay, de yon moun Ench ki ap pale. Byenke moun Ench yo, yo plizimen rapwoche yo de moun Okap nan pale kreyòl. Kounye a la, m vle konnen ki orijin sa a, kote sa a soti pou gen varyasyon sa a ant moun Okap e moun Pòtoprens e moun nan rès peyi a tou? Donk wap sonje m te di nan kòmansman ke varyasyon an son fenomèn ki natirèl nan tout lang yo. E gon pakèt faktè ki kapab koz oubyen responsab varyasyon nan yon lang. Se pa sèlman pou kreyòl pa nou an. Sa k fè mwen menm m plis dakò pou n pa ta di kreyòl ayisyen. Sa son pwennvi pèsonèl pou n ta di kreyòl yo ki pa enplike kreyòl matinikè oubyen gwadloupeyen, men anndan kreyòl ayisyen an. Paske m ka konsidere varyete kreyòl Nò a, varyete kreyòl Sid la kòm yon lang pou kont li. Paske l gen de patikilarite ki revele yon sètèn idantite. Brèf, donk, ansanm faktè ki kapab responsab varyasyon anndan yon lang, nou gen yon chèchè ki rele Jean Marie Klickenberg, pa egzanp, li di gen twa gran aks ki rann lang nan varye. Se. tan, se sosyete, epi se espas. Espas la, n ap pale de jewografi. Sa k fè, sa k konsène jewografi a, yo rele sa varyasyon dyatopik. Donk, lè w ap konsidere kreyòl nò a ak kreyòl sid la, ansanm varyasyon sa yo, se sa nou rele varyasyon dyatopik la. Gen yon ansanm trè leksikosemantik oubyen mòfo. fonolojik ki karakterize kreyòl nou an. Nou kapab pran kèk egzanp pi devan pou n al wè sa. Men an deyò de sa, gen yon ansanm lòt faktè ankò ki kapab rann yon lang varye, sitou si n ap rete anndan aspè sosyal la. Anndan aspè sosyal la, gen de sa m te kapab rele de souzaspè. Pa egzanp, nou genyen le nivo denstriksyon, nou genyen pa egzanp laj, nou genyen sèks, pa egzanp, si m s on fi, ou se yon gason pa egzanp, son egzanp wi, si m son fi, donk w ap wè ke jan m mobilize resous lengwistik yo pou m pale, se pa konsa ou menm antanke gason w ap pale, gon diferans. E sa deja se yon varyasyon. Nivo enstriksyon, si m rive nan tèl klas, an ta di m fè filo, ou menm ou fè mwayen 2, nou p ap pale menm jan. Donk deja se yon varyasyon. Epi gen kesyon gwoup etnik lan tou. Donk se ta di sa depan nan ki orijin mwen soti, donk sa deja kapab. enplike yon varyasyon nan lang nan. Donk, pwiske nou konnen te gen yon kesyon kolonizasyon, donk rejyon yo sitou pa t gen menm gwoup kolonizatè ki te abite yo, sa yo tou konn lakoz lang nan li varye. Piske lang nan se yon dinamik natirèl, sètadi li la pou li evolye, li pa statik. Sa k fè n pral jwenn de trè leksikosemantik nan varyete nou ak pa egziste nan Pòtoprens, pa egzanp, nan sa lengwis yo rele le afonktif. Afonktif lan, se kote ke w gen yon sentag nominal ki eksprime yon posesyon. Bon, gen lengwis ki plis rele sa yon sentag nominal jenitivize. Pa egzanp, moun nan gen dwa di, Se sè ranm. Wè, se la m ta pral vin ansanm avèk ou.
Èske se sa ki fè ke moun Okap la ka pale la epi oumenm ki moun Pòtoprens ou pa konprann sa l ap di a. Tankou on moun ki di, on moun Okap ki di, sa se kinanm. Ou menm Pòtoprens w ap di sa se pa m oubyen sa se pa mwen. E men kinanm nan si pa t janm gen on moun ki te di l devan w, ou ka pa janm konnen de kisa moun nan ap pale. E gen sa nou rele bokit Pòtoprens, moun Okap, menm Ench tou, gen de moun ki rele l kin. Pran kin nan pou mwen, pran bokit la pou mwen. E si m di m vin la, s on bann moun Pòtoprens ki la, m di pran king nan pou mwen, pyès moun ka pa konprann. Donk m vle konprann fenomèn sa a. Donk nou di sa yo se de trè ki natirèl. Ann pran pa egzanp kin nan. Kin nan, pwobableman li soti nan angle, my kin. Oke, donk ki tradui fanmi mwen, ki tradui paran mwen. Se sa l vle di. Mentnan li travèse nan varyete kreyòl nò a pa enfliyans, pa efè kolonizasyon, jan m te di a, paske nan chak rejyon yo, pa t genyen menm gwoup kolonizatè ki te etabli. Donk lè m genyen ki nan mwen, li gen yon konpòtman pwonominal. Menm jan m ta ka di, menm jan n konnen an fransè sa egziste, le mien, sa se pou mwen, le mien. Donk ki nan mwen, si m di se sè an mwen. Pa egzanp, se afonktif la, sè an mwen. Donk, se yon eta franse a yon sèten epòk nan, piske lang nan li evolye pa eta. Donk, sa vle di franse ki te nan disetyèm syèk la, li pa franse ki nan dizuit la, e ki pa franse modèn nan. E menm jan tou, kreyòl ki te egziste nan diznevyèm syèk la, se pa kreyòl n ap pale jodi a. Donk, an mwen, se a mwa. Yon eta franse ki toujou konsidere sa. Donk, se mon frère à moi. Donk li pase nan kreyòl nò a, donk sèran mwen. Piske la nou di sèran mwen, nou konnen ke lè mo yo ap soti an franse pou rive an kreyòl, donk er la li souvan tonbe, men nan kreyòl nò a li rete. Yo rele sa nan langaj lengwistik lan, yo rele sa er pòsvokalik. Se sèl nan kreyòl nò ou ka jwenn sa. Moun ka di vòlè, sè, etsetera. Donk li kenbe l, e la l pral kole avèk afonktif la pou l fòme sa m rele gwoup nominal ki posesif la oubyen jenitivize a, li ba w sèran mwen. Oubyen m ka di tou senpleman sèran m. Donk sa son trè leksikal ki patikilye a kreyòl nou a. Ou pap jwenn li nan kreyòl Pòtoprens lan oubyen nan kreyòl Sid la. Mennen èske kounye a ka gen difikilte pou w konprann? Wi ka gon ti difikilte, m pap mete pousantaj la wo, paske jeneralman gen sa yo rele entèkonpreyansyon nan diferant varyete yo, epi ant elokitè yo rele sa pito entèlijibilite. Sa ka rive gon ekspresyon moun nan itilize ou pa konnen, si w pat konnen pa egzanp yo di kotri nan Nò, sitou Okap, Epi bò isit nou ka di matlòt. Si w pa t konn tèm kotre a, donk ou pap kon, ou pap ka konprann. Pa egzanp yo di voumtak pou parapli. Non non, isit nou menm nou di parapli. Donk si w pa t konn sa, sa ka rive ou pèdi sans sa moun nan ap di a. Men w toujou rete nan kontèks kominikasyon an. Men toujou nan kontèks kominikasyon an. Pa egzanp, e gen kote m konnen pa egzanp gen yon mo ki se koke. Koke gen kote ou rive se. Se sa nou rele kalen, moun nan di bon m yon kalen, bon m yon koke. Alòske isit, Pòtoprens, koke a vle di fè bagay, nou la nou nan, nou nan fè bagay, nou nan sèks. Alòske gen kote, jan m sot di a, se kalen an l vle di. Wi men, si w pèmèt mwen poze yon ti presizyon tou piti, donk koke a li gen yon referans seksyèl tou nan zòn nou a. Lè w di koke, sa fè son tèm ke petèt pa moralite, pa etik, ou pa ka twò itilize l nan yon espas ki plis ouvè. Donk koke pou moun Okap yo li gon referans seksyèl. Men pa bò isit, koke a li kapab pran sans pa egzanp al koke yon rad. Donk yo menm yo plis itilize pandye. Yo di pandye nan Nò epi nou menm bò isit nou di koke. E pandye pou nou isit, li ka gen sans sa. Sitou nan langaj jèn. Sa fè mwen rele sa yon kronolèk. Nan langaj jèn kounye a, yon langaj branche, pandye kapab gen yon referans seksyèl. Wi, men kote li gen, li fè referans avèk kalen an. Wi, donk kalen an, se yon, se pa fòseman seksyèl, men li patisipe nan ak seksyèl la tou. Donk li pa fòseman seksyèl nan sans denotatif li, men li kapab pase a sa. Deja yon kalen, li eveye tout pilsyon yo. Si se pa yon pwòch fanmi w, pa egzanp, sa depan si w pa genyen.
Apre tout sa nou fin di sou varyasyon ki genyen nan lang lan, si nou ta vin rive nan yon moman kote ke yo oblije pran yon kreyòl ou ankò yon fason moun yo pale kreyòl apre yo di sa se kreyòl standa la, sa se konsa moun yo dwe pale l, sa se sa n ap ekri nan liv la, èske w panse gen posiblite pou yo ta pran. ni sa moun Okap pale a, ni sa moun Pòtoprens onkò rès peyi a pale a, oubyen se yonn nan yo, yo oblije pran. Donk deja lang nan se, pa gen enstitisyon ki pi demokratik ke lang nan. Deja ann ta pran alfabè a, se deja yon posibilite demokratik. Donk la, youn nan kesyon ki toujou poze pwoblèm, nan zafè sa n rele estandadizasyon, se efektivman sa, kiyès ladan yo n ap pran? E sa poze nan tout lang yo. E se toujou yon aksyon gwo ponyèt ki fèt nan lang yo. An, donk se, se sa ki gen plis prestij la, sa ki gen plis pouvwa dèyè l la yo pran, yo mete. Pandan se tan y ap, pa egzanp an Frans, si m ka pran egzanp sa ki pi, ki pi kouran, gon pakèt lòt lang yo pale, ke yo rele lang rejyonal, men nou tout wè franse, franse, franse. Paske franse a te gen plis pouvwa dèyè l. Jan pouvwa santral depi disetyèm syèk, Lwi katòz, eksetera, se li yo pral mete devan sèn nan, ki pral ba ou yon, yon, yon. Yon enpresyon monolengwis, alò ke se pa sa, gon pakèt lang ki ap fè chemen yo nan espas jewografik sa ke nou rele Lafrans lan. Ebyen nan ka pa nou, èske se kreyòl nò, èske se kreyòl sid, èske se kreyòl lwès? Deja si w ap swiv byen, gon sèten diskriminasyon. Philippe Blanchet ta menm rele sa yon konpòtman glotofòb. Glotofòb yo ap diskrimine. Deja nou toujou panse moun nan lwès yo pi konn pale kreyòl, moun nan nò yo jan yo pale yo pa konn pale. Donk la, ki varyete ke nou pral pran? M panse ke yon veritab politik lengwistik oubyen amenajman lengwistik ki debouche sou yon standadizasyon ta dwe pran an kont tout varyete yo. Paske chak varyete li pote sa m te kab rele yon posti idyosenkrazik ki revele ontoloji nou, idantite nou, sa n ye antanke moun. Lè moun Okap la pale jan l pale a, si w diskrimine l, ou pa diskrimine fason l pale a sèlman, ou diskrimine l antanke moun. Ka diskriminasyon lengwistik lan, li toujou kache diskriminasyon sosyal la. Ò se moun k ap pale lang ki pote lang. San moun pa gen lang, donk langaj la fè yon sèl avèk ou menm, se sa lengwis Emile Benveniste fè nou konprann. Donk m panse se tout sa pou yo ta pa pran an kont pou mete lang nan sou yon pye degalite. Pa bliye m te di w lang nan an reyalite l pa egziste menm si m itilize l la de fason nominal. Se varyete yo ki egziste. Se yon ansanm varyant ke w kapab ateste nan yon bout teritwa byen detèmine. Okap, nan Pòtoprens, nan rès pati nan peyi a. Donk fò Estandadizasyon an pran an kont tout varyete sa yo, paske se sa k fè richès lengwistik yon popilasyon. Donk, ki di varyasyon, ebyen, li pouse nou rapidman panse avèk varyete, varyasyon, divèsite lengwistik e osi divèsite kiltirèl. Mèsi Bèlus, se te yon plezi pou n te resevwa w pou n te kapab gade varyasyon nan kreyòl ayisyen an, byenke ou pa twò pou n ap di kreyòl ayisyen an. Men se sa tèm nan te ye. Donk mèsi pou kontribisyon w nan avansman pwojè sa a, pou kontribisyon w nan avansman emisyon sa a ki rele Koze Kreyòl. Mèsi ou menm tou, avèk tout staf Koze Kreyòl la pou envitasyon an. Mèsi tout moun ki t ap gade. E fò nou mete lang yo sou menm pye degalite pou n kapab gen yon nasyon ki ini, paske san lang, san langaj, pa gen moun, pa gen kominote. Mèsi tout moun. Se te avèk nou Jean Guilbert Belus, li se lengwis, li gen yon fòmasyon nan kominikasyon e li se tou biblyotekè avèk li nou t ap gade varyasyon nan kreyòl ayisyen an nan emisyon Koze Kreyòl jodi a. Non pa m se Jimmy Ducas, n ap tounen sou plato a avèk Ketly Joseph men ban m raple nou ke Koze Kreyòl s on inisyativ de Kreyolofoli e Kreyolofoli s on festival ane sa a ki sou dezyèm edisyon l e dezyèm edisyon an li ap fèt nan 5 peyi. 5 peyi sa yo a se Chili ki ap resevwa festival la premye 2 oktòb

Entèvenan nou tap di. Mèsi ak entèvenan nou Jean Guilbert Belus epi Jimmy Ducasse. E m pap bliye di w mèsi ou menm ki pran ti tan kap swiv emisyon Koze Kreyòl. Mwen pa ka ale san m pa di w yon bagay ke w dwe konnen. Pami 13 kreyòl ki gen baz leksikal fransè, kreyòal ayisyen an se li ki gen plis lokitè. Yo anviwon 10 a 12 milyon. Se ak anpil kè kontan ke nou pral remèsye patnè nou yo. San yo, pa t ap gen Koze Kreyòl. N ap remèsye Modèl FM, Ayiti Fidbak. Yon gwo kout chapo pou Freelancer Team, Illustration Studio, Creolity. Banda Ayiti, san li m pa tap ka vin taye banda isit. Wena Mekòp byen si ki voye m tifi ak vizaj mwen, Mina Vidjiz ki soutni nou chak jou. Ou kapab swiv emisyon Koze Kreyòl chak dimanch a dizè nan maten sou tout platfòm sa yo. Paj Facebook ak YouTube Kreyolofoli Paj Facebook, YouTube Model FM e paj Haïti Feedback Yon lòt fwa ankò, m ap remèsye chak grenn nan nou ki te pran yon ti tan pou gade emisyon sa avèk nou. Randevou kase pou semèn pwochèn pou yon lòt pi bèl emisyon. Bye!